Tankou nap gade la, sa se grenn fenugreek lan, dakò? Sa se grenn fenugreek lan e li li se li òganik e li soti an End, ok, nan peyi End. So, se avèl nou pral fè resèt nou epi nap itilize jiwòf. Dakò nap itilize jiwòf se sèlman sa m rete so map itilize l kanmenm nap itilize jiwòf epi nap itilize dlo dakò so grenn sa nap gade la li chaje anpil benefis so avan ke mwen montre nou kòman pou nou fè resèt lan fòk mwen fè nou konnen ki valè benefis grenn sa nap gade la li genyen li rele fenugreek seeds so ki enpòtans fenugreek seeds pou cheve an ebyen. Li anpeche pèt cheve ok sa vle di li anpeche seve li anpeche cheve a grennen li sèvi kòm yon emolyan li idrate po tèt ak cheve nou pwofondman ok li idrate po tèt ak cheve nou pwofondman li fè cheve a gen plis fòs depi soti nan rasin yo li anpeche cheve ou grennen tankou nou sot di an li repare cheve ki domaje. Li rich an antibakteri. Li gen anpil antibakteri, sa vle di ki konbat kontre kap. Lè nou gen kap nan cheve oubyen lè po tèt nou ap pete, gen moun ki gen ki konn gen kal po tèt yo ap fè kal oubyen yo gen enfeksyon nan po tèt, eben grenn sa a li ede konbat jan de maladi sa yo nan po tèt nou. Li ede po tèt lan rete an sante. Lè po tèt ou an sante, cheve an pouse pi bèl. pi byen avèk plis fòs li fè cheve an klere tou li fè cheve an swa li evite cheve w blanchi bonè e kisal fè pou sante li menm ebyen lè ke ou konsome grenn sa menm ou manje l whatever oubyen w bwè dlo an li rezoud pwoblèm dijestiv si ke ou gen pwoblèm an ou paka manje byen oubyen ou gen pwoblèm sistèm dijestiv ebyen li rezoud pwoblèm sa yo li kontwole suk Li kontrole suk nou li fèl nòmal, li fèw twalèt byen ok an nou di ou konstipe la ou byen ou fè konbyen jou ou paka twalèt grenn sa li fèw twalèt byen paskel rich an fib li bon pou moun ki gen kè brile li flòche tout salte ki andedan nou lè nou konsome sa pou donk Ou kapab al chèche l sou Google, Fenugreek seed, men kòman imaj lan gade, rezon ki fè nou wè li tèt anba se paske se kamera devan telefòn nan ke mwen itilize. Donk banm moutre nou foto an kòman l look pou nou kapab wè egzakteman de kisa map pale an. Ok, se konsa li ye, Fenugreek seeds. So. Mwen menm tou mwen pral konsomel se premye fwa mwen achtel, tout moun ki gen cheve long yo yo fè eksperyans avèl yo pale byen de pwodye grenn sa so yo pale byen de li e lèm fè rechèch mwen mwen etone valè benefis grenn sa genyen donk non sèlman mwen pral kontinye konsomel ebyen map itilizel nan chevem tou e sa jiwòf sorry jiwòf mezanmi mpral mete jiwòf nan resèt lan tou ok jiwòf. Nou konnen nou toujou fè manje ansanm avèk li, li konbat kontre iritasyon nan po tèt nou, li bon pou kap, li lè ke ou sèvi avèk trèt sa nan trètman ou masaj tèt ou avèk yon trètman ki gen jiwòp ladan l, ebyen li ede san sikile byen e sekirize oksijèn nan rasin cheve w e li evite cheve a grennen. Yo chaje anpil benefis toujou men nou jis rezime pou ou sa ki pli enpòtan yo. Donk an nou travèse dirèkteman la nan resèt nou. Ok mwen achtel sou Amazon map mete link lan nan video an mwen achtel sou Amazon map mete link lan nan video an ou kapab klike sou link lan lap mennen w dirèkteman sou Amazon epi ou kapab posede grenn sa swa pou konsome l pou manje oubyen ou kapab sèvi avèk li nan cheve w donk map fè m pral fè yon bon valè tan map itilize l nan cheve m. ok paske m tande yo pale byen byen byen de li so antouka guys nou pwal komanse ok men koman ti grenn nan look m pa panse nou ka wèl yon ti peti grenn so sa se m ap itilize l nan sa gen anpil moun ki itilize dja yo sa ki fèt an glas yo mwen pa gen sa ki wo yo la donk m gen bòl an glas m ap itilize sa Pou mete l ladan l. So dabò sa se 3 kòp dlo. Sa se yon kòp dlo m genyen. Ok map mete yon kòp dlo nan sa. Map met map map plen l. Map eseye pou m plen l. Ok. Map eseye plen l. Ok. M panse sa bon. So. Si ou vle pou itilize la menm tou, genyen moun ki konn chofe yon dlo, yo vide ladan l, yo mete grenn nan, yo vide dlo an, dlo cho ladan l, epi nan 30 minit oubyen nan yon inèd tan, epi yo itilize li dlo an. Men mwen menm mwen pral kite l pou yon jou, genyen moun ki kite l dòmi pou yon jou tou. Rezon ki fè m ap kite l dòmi pou yon jou, se paske mwen bezwen vitamin nan byen nan dlo a. Genyen moun ki ka peze pou l fè plis jou tou, si ou vle ou kite l fè plis jou, Men mwen menm map kitel fè yon jou paskem bezwen lave chevem Mwen bezwen lave chevem demen si Dye ve Donk se pou sa map met jodia jedi Demen vandredi map lave chevem Epi tou ou konnen fòk mwen poste video Donk map itilizel demen si Dye ve Map metel tranpe nan sa pou yon jou Map plen sa Sa se yon kwata kòk Sa se yon kwata Map metel ladanl Ok Epi map mete jirof tou Ahh mwen pa mete anpil so map mete map mete tout sa ladanl So map kouvril Map kouvril Map ahh Map kouvril map metel yon kote ki dark yon kote ki fè nwa map kouvril Map kitel pou demen si Dye ve Yo pou yon jou Antouka Map moutre nou e de lè demen si deve rive guys map moutre nou koman ti grenn sa koman li vin ye nan gode an nou wèl men li sa se jiròf yo ki ladanl dakò dlo sa map bwè ladanl demen si Dye ve epi tou map moutre nou koman mwen aplikel nan chevem mwen gen poum fè chanpou mwen gen poum fè chanpou avèk grenn sa mwen gen poum fè tretman ansanm avèk li yon deep conditioner mwen gen pou m fè yon mask ansanm avèk li pou cheve m so rete branche mwen gen pou m fè lwil ansanm avèk li tou paske yo fè lwil avèl yo fè mask yo fè chanpou ansanm avèk li anpil bagay so pou semèn sa yo la nap fokis sou grenn sa guys rete branche m pral moutre nou kòman grenn sa li look apre yon jou nan dlo tranpe sa ok guys nou gen yon jou ki pase. Nou gen yon jou ki pase koulya la nou pwal gade koman grenn nan look gade guys waww nou wè ki koulèl vini koulè dlo a chanje nou konnenl gen jiwòf jiwòf yo vin gwosi grenn yo vin gwosi nou wè so so look m pwal bwè ladanl tou sonje m di nou sa Waw li gen sant jirof. Cause I guess jirof lan pi fò men li So mwen pral bwè ladanl. Map fin bwè ladanl epi aprè sa map bay tifi m nan yon ti go yon ti gout ladanl. So mwen pral koulel ok. Mwen pral koulel. Ahh. Ok. Mwen koule l, m ap mete, m ap mete nan sa pou m kapab bwè ladan l. Epi rès lan pou cheve m. Ok, rès lan pou cheve m. So, sa sifi pou mwen m avèk tifi m nan pou nou bwè. Pou nou kapab bwè. M ap mete yon ti di sèl ladan l pou m bwè. Epi, sa a se pou cheve m. Pou cheve m mwen avèk krèm ail. So. Nap mete l nan sa. Boum boum boum boum. Ekzakteman mezi l. So, nou wè sa? Banm montre nou. Ahh. Mwen poko ka flite cheve m paske bon cheve m pwòp toujou but map lave cheve m petèt demen si Dye ve oubyen. I don't know. Mwen yo pwòp toujou guys, m pa vle al al bagay cheve. Men m gen yon tretman, m gen yon mask pou m fè. M gen yon mask pou m fè avèk sa yo. Dakò? M pral montre nou yon mask, m pap jete yo. M gen yon mask. Oh, m ka bezwen dlo ankò. Humm. Anyway, m gen dwa pran nan dlo sa a. M gen dwa pran nan dlo sa a. Pou m ka fè mask lan oubyen anyway. Mwen pral moutre nou kòman fè yon mask ansanm avèk yo. So, se mwen se nan lòt videyo m ap moutre nou mask la. Nan lòt videyo. Se pa nan sa non, nan lòt videyo. Dlo sa a mwen pral itilize l e 2 ou 3 fwa pa semèn. Sèlman, tankou chak swa avan al dòmi. Chak swa sa te gen kras lalwa ladan l, sa fè nou wè l konsa. Li te gen kras lalwa, ok. Ok, li gen kras lalwa, I guess lalwa avèk lwil. So, mwen pral flite l nan cheve, mwen ap flite l nan cheve m 2 a 3 fwa, petèt avan m al dòmi oubyen, it doesn't matter, pandan jounen an, 2 a 3 fwa, minimòm 3 fwa. M pral gade si m ka itilize l 3 fwa pa semèn pou m kapab flite cheve m. Yo pi rekòmande l ke pou flite cheve nou ke lè nou itilize, kouman yo rele bagay la ankò? Pomad oubyen whatever poukisa? Paske lè se likid ebyen li pa bouche pò yo, li antre nan pò tèt nou, nan cheve an pi byen ke tankou pwodui ki lou yo. Pa egzanp pou moun ki gen pòsite Pou mwen ki gen pouw site fot yo, moun sa yo se pwodwi ki lou ke yo ka itilize poukisa paske kitikil cheve an li ouvri sa vle di nenpot pwodwi ki likid moun ki gen cheve pouw site fot yo mete li pap rete nan cheve an li vide. Ok kit wap lave cheve ou kit wap mete spray dlo whatever nan cheve ou moun sa yo li pa dire nan cheve paske kitikil lan ouvri se sak fè se avèk pwodwi ki epè ke yo kapab itilize mwen menm moun sa yo m te kapab pran likid dlo sa mwen tap melanjel avèk Mwen tap melanje l avèk Swaon Lee vin conditioner epi pase l nan po tèt nou byen nan cheve nou. E pou moun ki gen pwosite fèb tankoum yo, mwen se pwodwi konsa ke m kapab itilize ki epe ki an likid likid likid likid. So mwen enfite l nan cheve m 3 fwa pa semèn epi mwen ap toujou bwè ti te jiwòf mwen, ti te lay mwen, ti te jiwòf mwen, kanèl mwen, an atandan tou map bwè sa ok. So mwen pral fè te chak maten Avèk ti grenn sa a, paske nan tankou m te di nou, m te gentan pataje ansanm avèk nou benefis ke l genyen pou sante, pou sante epi cheve. Donk, se te tou sa nou te pote pou ou nan ti bout videyo sa guys. Aplike l nan cheve ou paske li gen anpil benefis ladan l, anpil moun ki gen cheve l bat sou do, yo itilize pa pou sa pou plis ke 30 an y ap itilize l, se yon yon grenn mèvèy. Dakò? Antouka guys, like videyo a, Pataje video an Huh Pataje video an pou mwen mes amour Patajel avek zanmiw sou rezo sosyo nou yo Se konsa nou kapab sipotem e sipote chanel lan Anko map di nou mèsi davans paske ou pataje video sa pou mwen Like li Like li epi klike sou ti kloch lan Nenpot video m poste pou kapab toujou okouran Bizou bizou bizou Banm bwè ti tem avanm ale guys. Li san li sèl. Li pa gen bon gou tou mezanmi. Bon antouka mwen konnen tout sa ki bon pou sante pa janm gen bon gou. M pral mete yon ti di sèl ladan l epi map voye l desann. I love you guys bye bye.